Vwala kouri a pral kòmanse pou anndan peyi Dayiti, anpil moun tap tann sa, ebyen kòmandan Guy Philippe sou ling nan la, li pral pale ansanm avèk nou, pral gen kouri nan peyi a, Alix Didier Fils-Aimé pa nan Byennere, Alix Didier Fils-Aimé genlè e daprè sa kap bouri la Alix te pwograme poul ale nan Caricom, genlè li pa prale ankò paske. Pou sa kap bouri la Guy Philippe pale genlè vrèman ekip ebyen kap sipòte mouvman pou jete Alix Didier Fizeme an pito nou dil konsa e pou pran tèt peyi a yap prepare la pou ke yo frape Alix Didier Fizeme byen rapid ann rantre nan detay yo ann tande kòmandan Guy Philippe nap retounen talè konsa. E son an pase kòrèk kounya. Mèsi mèsi anpil pou pasyans ou. Bonjour se yon plezi pou nou resevwa w donk sou plato a genyen Esdras genyen Fouco genyen Prevoit e genyen Marcus gen zanmi fanmi nan peyi Dayiti ak nan dyaspora a kap koute ou nou gen lonè pou nou resevwa w kòman sa ye bò lakay pa w. Bonjou Fouco, ankò yn fwa bonjou tout moun ki sou plato a, bonjou tout moun kap koute n toupatou. E se yon plezi li ye pou mwen, sitou pou m fè ti pati sa avè l. Enteresan.
Donk, nou prale rapid, paske djakout nou chaje kou legba. E maten an la a, e se ke tout ekip la gen yon kantite kesyon pou poze, donk e sa k fè nan sans sa a, nou prale rapid e n ap kòmanse nan dosye sila. Senatè Guy Philippe, depi lè nou fèt, n ap grandi, paske ou pi gran pase nou, Nou toujou tande yo ap pale de blan ki te fè koudeta nan lane 2004, yo te sipòte w e ou menm ou te nan tèt yon gwoup. Donk, gwoup sila a, nou te mennen yon batay tèt chaje. Men kounye a la a, pou nou rive jounen jodi a, Paske ou son gwo aktè ki sou sèn nan. Ki sektè ki te rele ou pou te vin patisipe nan batay sa a? Nan lane 2004, ki kote ou te ye? E ki premye apèl ke ou te resevwa? Kiyès ki te rele ou dirèkteman? E ki gwoup nan sektè prive a ki te kolabore ansanm avè ou e ak ki anbasad ke yo te lye? Paske gon blan blòf vityèl jounen jodi a, fòk kat la sou tab la, verite sou tanbou, si nap pale de komisyon verite, gen de bagay ki te pase, fòk nou konnen kiyès moun ki lakòz pa rapò ansanm avèk sa nap viv jounen jodi a nan peyi Dayiti.
Bon, bonjou Fouco ankò yn fwa, m tande kesyon w lan. S on kesyon yo poze m plizyè fwa, men plizyè fwa m toujou reponn yo. Menm jan verite a, mwen pa t gen okenn blan ki te rele m. Sa vle di se te desizyon m pou m ouvè batay la kont Prezidan Aristide apati de 17 oktòb 2000, lè Ronald Cadavre avèk 2 nèg te met yon kawoutchou nan tèt Komisè Jean Jacquemot e bò KEP a. Se mwen ki pran desizyon avèk 11 lòt komisè, nou kite peyi a, nou travèse Sendomeng, n al an egzil. Se pa revoke yo revoke non se nou di nou pap aksepte dezòd sa piske Ronald Kadav vin fèl lè nou di fòk nou arete Ronald Kadav prezidan Aristide di yo pap aretel nou fè yon rebelyon nou di nap aretel bon rapò de fòs la pat an favè n nou kouri n kite peyi a e nal prepare nou nou tounen men pat janm gen yon minit ke n pat kontinye ap fè mouvman pou n te ranvèse gouvènman diktati Jean Bertrand Aristide epi mwen konn. Epi Guy Philippe anpeche nou fete desantyèm anivèsè lendepandans. Ann pa bay tèt nou manti. Kòman nou pral fete desantyèm anivèsè lendepandans? Revolisyon entèn Francisco. Avan Claude ki mennen 23 mil Marines ann Ayiti vin pran pouvwa e vann tout souverènte peyi a e vann endepandans peyi a. Avèk nèg ki kraze tout izin nou, tout bagay nou, tout sa k te konn bay ti djòb, tout sa k te konn ede malere malerèz, kraze. e ti djòb, tout sa ki te konn ede malere, malerèz, kraze pwodiksyon nasyonal nou, avèk Prezidan Clinton ki rekonèt sa devan Loni, ki kriye, ki di l rekonèt li fè Ayiti mal. Ou kraze teleko, simantri, minotri, tout bagay. Ou kraze tout ti kòb malere, malerèz te konn sere nan kesyon kowoperativ. Donk, tout bagay yo te la, tout rezon te la pou yon sitwayen, pou yon moun ki renmen peyi l, soulve e fè mouvman k fèt an 2004. Se domaj! Mouvman 2004 la pa bay rezilta eskonte yo. Pou sa nou t ap batay yo, pou Ayiti nou t ap batay la, tankou menm sa k pase an 1806 apre asasina Desalin, apre gwo batay 1804, 1803, tankou sa k pase apre 1986, kote raketè, yon seri de nèg de goch swadizan ki sot o Meksik e sot an Ewòp vin pran tout yon pouvwa an Ayiti k lage n nan twou penya la, yo vòlè mouvman 86 la nan men nou, yo vòlè mouvman 2004 la nan men nou tou. Men kesyon moun pa vle konprann ke bagay ki ap fèt la, kòman ti blan an ta fè kont Aristid? Ann antann nou, ann entèlijan. Aristid se pa tchoul blan? Se pa Aristid ki fè 23 mil Marines rantre ann Ayiti? Se pa Aristid ki vann blan tout peyi a? Se pa yo k fè ajisteman striktirèl ke blan, menm Henry Namphy pa t vle fè a, menm minis Delatour pa t dakò a? Se pa yo menm ki lage peyi a, kreye oligachi sa, oligak sa k la yo jodi a la. Se prezidan Aristide ki kreye yo apati 1995 jiska 2000 avèk René Préval. Se yo k ba yo kòb, yo pa gen yon goud. Kounye a se yo k gen pi gwo konpani k pou fè wout, se yo k gen pi gwo konpani k pou lwe elikoptè, se yo k gen pi gwo konpani ki pou bay manje nan peyi a. Yo kenbe peyi a nan gòj e jodi a men yo pran pouvwa politik la.
Senatè Guy Philippe, respè w te twòp. Senatè. Wi, pou m vin reponn Fouco, 2004, rezon yo te twòp pou nou te soulve pou n fè l. E se mwen ki te pran desizyon m avèk nèg mwen, m te yon ansyen komisè polis, m te ansyen manm Fòs Ame Dayiti, mwen jwenn ansyen militè, mwen jwenn polisye, mwen jwenn moun, nou met tèt nou ansanm, nou batay. E lè m vin jwenn nèg Gonayiv yo, Fwon Rezistans Latibonit, m met tèt mwen ansanm avè yo, nou arive kapote gouvènman Jean Bertrand Aristide la. Se vre gen des opòtinis ki t ap batay, te gen plizyè antite nan batay 2004 la. Te gen Gwoup 184, te gen etidyan yo, FUG, Graffney, moun sa yo, te gen plizyè lòt gwoup, se pa t sèl gwoup ame ke m t ap dirije a k te la, ki fè ke lè, nou menm se nan Gran Nò n te ye. Lè Aristide kouri, lè m di m p ap fete fèt mwen avè l, li kouri ak blan l yo, li pati paske se yon kapon l ye, li pa t janm pa yon kapon, li toujou yon kapon, Li kouri. Anvan m rantre Pòtoprens, Aristide la li menm le 23 te mande blan pou voye yon ti kontenjan pou li vin ede l avèk rebèl yo. Kounye a blan pran pretèks sa a ak oligak ayisyen yo, ak klas politik pouri Ayiti yo, ki te vin ajenou nan pye m Sendomeng, vin mande m silvouplè vin ede yo. Yo fè konplo, yo vòlè batay pèp la, yo kreye, yo fè sa k rele akò tripartit, y al nan anbasad amerikèn, yo vann tout lit la e yo pran bagay la pou yo jwenn ekzonerasyon, pou yo jwenn lajan, pou yo jwenn djòb e nou menm ki te ewo jodi nan demen nou vin dè rebèl, nou vin dè vagabon, nou vin dè asayan, nou vin dè dwòg dilè e twa ka nan nou mouri, twa anwe tout nan nou al nan prizon e se sa, se konsa nèg yo rekipere e vòlè mouvman pèp. La, an 2004, men son mouvan ke m renmen. Mwen kwè ke mouvan sa a nou te sipoze fè l e nou te dwe fè l e m fè l e m fyè de li. Ok, e senatè, m pa vle koupe vag la, paske w ap byen avanse la, men gon yon presizyon ke m ta renmen ke w fè avè mwen menm Marcus pi devan sou liberalizasyon ekonomi peyi a pòs 86 avèk E Calixte Delatour, m gen lenpresyon ke ou di menm Delatour pa t vle alòske veritab imaj liberalizasyon sa se li menm. Brèf, pi devan na pral chita sou sa men ann rete nan vag la menm. Nan ki moman e ou gen 2 nèg ki nan. Bon mwen m ap pale w de Jean Leslie Delatour. Li pa de Kalix non, de Lesly Delatour. E Lesly Delatour byen sur, nan wi, Jean Lesly Delatour, sorry, sorry, Kalix se aprè nèt. E Jean Lesly Delatour. Dakò. Ke yo prezante jisteman se papa liberalizasyon, tout moun konn, gen anpil dokiman m li sou sa tou. Ou konprann? Men, pi devan na, na, na, na presize sa. Sou mensyon nan s ki enpòtan. Nan ki moman ou te gen de moun nan sosyete sivil la, oubyen. Nan sektè prive a e ki te vin pale avè w sou yon posib oubyen yon evantyèl e alyans pou nou kapote pouvwa a? Nan ki moman e kiyès ki te vin kote w? Piske wè la m te ka rebatize emisyon an Verite sou Tanbou men mwen rete sou sa paske w konn pale. Paske w konn pale. Klè, klè, nan moman verite a, nan moman verite a. Kiyès yo ye? Ki kote?
Talè wi, talè. Senatè, talè. Senatè Talè, Senatè Talè, Senatè Talè, tanpri, tanpri, tanpri. M ap tande w. Fòk nou, nan ki moman, nan ki espas, e ki moun sa yo ki te vin kote w ki di, Senatè, nou vle avanse avè w? Dezyèm volè nan kesyon an, nan ki moman ou te genyen 2 etranje ki vin gade yon evantyèl alyans pou n avanse pou kapote Aristide?
Bon, ke je sach, m pa t janm rankontre ak etranje nan kesyon kapote Aristide. Sa a mwen menm, Guy Philippe, m pa janm fè rankont ak etranje sou sa. E se yon verite li ye. Trè byen. Ok, n avanse.
Pa gen okenn etranje ki te chita pale avè m, ke l fransè, ke l ameriken, jan m konn ap tande l nan radyo, nan moun k ap pale voye monte kòmkwa se blan. E pa vre. Aristide te fèb, Aristide te awogan, Aristide te yon diktatè, yon fòs ki te pi fò ke li nan epòk la mete l atè. Osi senp ke sa. E fòk yo aksepte l, ke nèg yo a pa t bon. Fòk yo aksepte ke Aristide tap mennen peyi a nan twou e de fèt Aristide avèk tout sak vin aprè l yo mennen peyi a kote ou wè l ye jodi a la nan pran dè desizyon ki pa janm pou sèvi peyi a men pou sèvi enterè etranje ak enterè yon oligachi apatrid.
Donk lè sa ou di m ki lè a ki moman Egzat. Apati de novanm 1800 e, eskize m, 2002, m kwè, nèg yo te vin fè yon bagay ki rele Le Cri de Verratière, kote yon seri de nèg nan sosyete sivil la, nan etidyan, tout bagay, tal Okap, bagay, menm jan Jehinnere Rébu te la, epi Bay la te nèg yo te fè yon gwo bagay yo mande pou peyi a chanje e ni nèg yo te kòmanse fè de manifestasyon e ebdomadè nan peyi a nou kwè chak dimanch yo nèg yo nan lari yap mande yon chanjman yap mande pou Aristide pati men Aristide ok talè senatè talè talè talè nou pa pale nan pi nou nan pwosesis pou nou idantifye dè zaktè eske Baker te avèw
nan ou mande m map baw li map baw kwonoloji bagay yo.
Ay kesyon an lan se sal di. Ap vini ladan l. Mwen di w a pati de nou mwen di w a pati de tande fouco.
Map di w map di w a pati a pati de 18 novanm 2002 lè daprè kri de vètyè yo vin fon seri de manifestasyon nan peyi a te gen m sonje gen anpil manifestasyon te gen maniga te gen himmler rebu te gen tout nèg yo ke Aristide toujou kraze. Voye pise sou yo, bat yo ak rigwaz, kase pye rektè inivèsite, tiye etidyan katriyèm ane medsin. Se konsa gouvènman an te fè te reponn yo. Lè yo devan enkapasite yo pou yo menm yo chavire Aristid, yo fè delegasyon, pa yon sèl delegasyon, delegasyon apre delegasyon. Te gen reprezantan dwa zimen, te gen prèske tout klas politik la, te gen reprezantan gwoup Sentral 24, te gen reprezantan feu, Reprezantan Grassne yo tout te vin Sendomeng vin chita avè nou pou nou te fè yon seri de rankont nan otèl, m pa bezwen site non otèl la, nan Repiblik Dominikèn, e yo tout te la. Lè w di sa, mwen m pa kwè ke yon nèg te kab wont pou di ke w te patisipe nan ranvèse yon diktatè ki te sou pouvwa nan yon peyi non. Gen nèg ki wont, gen nèg ki pè paske yo pè blan oubyen yo bezwen ak figi moun, yo bezwen ti djòb. Yo pè Lavalas jodi a la. Men pa gen youn nan nèg la, aktè la a yo ki pa prezan Pa t gen youn ladan yo k pa t rele m pou di m peyi a pa kab ankò, manifestasyon yo pa p mete Aristide atè, se ou k pou vin sove n, vin ede n avèk ekip ame a. Ansyen militè epi polisye ki te rete lwayal avè m, menm aprè depa mwen. Donk, lè w mande m ki moun, mwen di w mwen menm m pa p site non moun pou m fè moun mal, men m panse ke se yon onè pou yon sitwayen ayisyen ta konnen ke ou te patisipe nan ranvèse yon diktati. Ayisyen tèlman lach kounya la menm lè yo fè yon bon aksyon yo pè paske blan an ka fache.
Ou konprann? Yo pè. Koute la, mwen di w, mwen di w ke l te Paul Denis, ke l te Paul Denis, ke l te Micha Gaillard, ke l te Serge Gilles, ke l te Himmler Rebu.
Mwen ap di w la yo jan yo ye si yo mouri yo mouri, si yo mouri yo mouri. M pa Bondye. Wi ba Bondye si yo mouri yo mouri men ou mandem verite map baw verite eske ou prè pou tande verite a oubyen eske ou kon verite nan tèt ou vle se sa poum di. Non non non senatè men non tande men men sa m vle tou e bon an ann pran lòt pati ki enpò tout osi enpòtan pou mwen paske gen de kesyon ke w Non, nap kontinye ak sa.
Si ou poze kesyon sa, ou poze kesyon an map reponn ou l. Ok, an avanse. Pou tout moun konn non yo.
E ou k poze l.

Plte tout te vini, te vin chita, pou yo rekonèt. E nan gwoup 184, m rankontre avèk Andy Aped omwen de fwa. Ok, omwen de fwa. M rankontre avèk plizyè lòt reprezantan tout sektè ki te vin prèske sipliye nou pou nou ede yo retire diktati a e ke nou menm nou te deja sou sa depi oktòb 2000 tou, se pa t yon pwoblèm pou nou pou nou te di oke dakò m ap fè operasyon militè a nou menm asire nou ke n ap pran kontwòl politik peyi a pou nou met Ayiti sou lòt ray. Youn nan de bagay mwen te mande nèg yo, yo la yo vivan epi m ekri liv mwen tou e lè sa a m di bagay te pi frèch nan tèt mwen, m ekri yon liv ki gen tout non yo la, yo la, m di sèl sa m te mande yo se remèt lame Dayiti sou pye. ke m te mande yo e asire ke nou soti anba kesyon tout bagay n ap enpòte, enpòte, enpòte. E lè sa a, nou pa t enpòte jan n ap enpòte jodi a la. Lè sa a, pwodiksyon nasyonal nou an te gon jan toujou. Lè sa a, Grandans, pou kont li, te toujou gen otosifizans an tibèkil. Grandans te kab bay peyi a manje lè sa a. Nou pa t tonbe an dekonfiti konsa. Se sa li te ye. Tout sektè te la, tout klas politik la te la, sosyete sivil te la, moun dwa zimen te la. M sonje te gen yon dam ki te rele Danièle ki te la nan youn nan rankont yo, m kwè, m bliye.